Matye 9, vèsè 20 a kontinye. Ou sonje istwa fanm ki te gen douzan bèt de san? Men pa bliye, sa lòm di se pa li Bondye di. Pase Jezi mouri, l resisite. Li ka fè tout bagay.
Pandan tout egzistans mwen sou tè a, se gwo lwa yo wi k ap pwoteje m. Epi zanmi ban m di w, afè pwoteksyon ap pale la, w wè mwen menm? Inè di maten, minui, dezè, twazè pa fè m fè, mache lè m vle. E w wè bò isi a se mwen menm ki mèt li. Eske ou konprann sam di w la? Pa gen towo pou mwen sou latè. Afè pwoteksyon ap pa wap pale la, gwo lwa yo jere sa deja. Kenbe pawòl ou a pou ou sèlman tande. Sòm 91, ou konn sa l di? Pa gen pyès pwoteksyon lòt kote ke nan Bondye Toupwisan an. Menvite w pran Jezi.

Gade tintin mesye, sa vle di la misye gen plis pwen pasem? Kèk vye masonlòj li el pran pòz ap preche moun levranj yo, bon mpap bay vag. Mpral chofe prim em gen poum kwaze avèl bò isi an ankò. Map kwaze avèl.

Sa pa grenn gason. E pa zonbi papa gentan kwè nan li, li gentan fin pran l pou l al sekle bannann anba a. O o, bon ba di papa sa. Jan papa konnen l pran grenn gason sa apre 3 jou grenn gason prale sa. Papa, papa, sa k gen? Epa, epa, epa, e dòmi w ap dòmi. Papa, devine sa m sot wè la. A, sot pale, pale nan ti bagay devine. Pandan m ap pase nan gòy la anba, pandan m ap pase nan gòy la anba, devine kiyès m wè? Grenn gason. Kòm ou? M wè grenn gason anba la fouye tou mayi. Oh oh bon. Sa vle di ou kwè e zonbi grenn gason yo ta gentan pran. Grenn gason mwen an m pa konnen. Bon m al verifye. Desann desann anba pou wè si w pa kwè. Map tann ou la.
Cheri ou wè sa Bondye ka fè si nou konnen nou pat nan fi reyisi vire lòt bò ale kay bòkò depanse banm kòb sa yo gade moun yo nèke vin la yo kriye epi gad sa Bondye fè lè map priye moun yo map di yo mèsi mèsi yo di e Bondye poum di mèsi cheri ou wè sa Bondye ka fè Bondye gran anpil m vin regrèt pou bann lajan sa yo m te depanse. Se sak fè se pou.
Se pou ti gason an fòl fòl konvèti kanmenm fòl chache prezans Bondye paske Bondye fò Bondye kapab
Bondye kapab Bondye kapab paske non Bondye pa gen anyen li paka fè Bondye Bondye Li abitye fè pwodij, li abitye fè mirak. Pa gen anyen li pa ka fè. Jezi, wi pitit gason m. Bon maten an leve wal nan jaden. Monchè Bondye boul mirak sa e li ta bon Bondye. Ala manman ti tè ak anba m ta renmen konn ti bagay la vin pi senp pou mwen. Monchè m pa konn koman pou m di Bondye mèsi. Bondye te itilize moun sa yo pou yo vin sou wout mwen wi fò m di Bondye mèsi fò m di Bondye mèsi.

N al lopital nou pa jwenn anyen. N al ka bòkò nou pa jwenn anyen. Men Bondye fè gras. Bondye fè gras. Wi mwen m ap tou pwofite pou m konvèti pase Bondye a se yon Bondye amou li ye. Se yon Bondye favè. Se yon Bondye mizèrikòd. Si Bondye ka fè sa pou mwen pa gen anyen l pa ka fè.

M al anba a, mwen menm ki panse m pral jwenn rèl, m jwenn se fèt y ap fè kay grenn gason wi. Te kwè w te bay grenn gason 3 jou pou l te mouri, kòman grenn gason fè trete? Enben al trete l kay lòt djòl, djab sa vle di djab ou yo pa bon, kisa papa w yo pa bon, Djab mwen yo pa bon? yo pa bon si yo te bon, ou ta, Pale ankò frekan, frekan. Mwen menm, kòb mwen m pral touche anba l, w ap di djab pa bon, al tann mwen anba djòl ou tann mwen la.

Hey! Sak pase cowboy? Ki te kwè ki kotem kite w? Frèm, m pa kwè yo. E fout! Epa epa w pale? Gad on tintin, on nèg m fè bèbè. Sak pase? Ki kote w prale? M wè misye byen fre, m konnen m kite w nan badji a ti bout kanson sou ou. Kot misye prale?
Frèm, sò devanse.